Se toujou yon fyète pou mwen lè pitit mwen mande m pou m prepare yon bagay pou li. Ann al wè kòman ke m te prepare yon krèp pou Teo byen rapid. Poum prepare krèp sa, sa yo se ansanm de engredyan kem genyen mwen gen farin, mwen gen beur ki deja fonn, mwen genyen la sèl, mwen gen suk, mwen gen ze epi mwen genyen lèt, nou pral kòmanse ansanm avèk preparasyonm nan. Nan yon bòl mwen ajoute lèt mwen an ok anviwon yon tas edmi lèt mwen ajoute demi kiyè sèl, Mwen ajoute beurre fondu m nan epi mwen mete yon kiyè suk. Mwen renmen mete suk nan krèp mwen li ba li yon lòt gou. Ok. Epi mwen byen remue l yon fason pou suk la avèk sèl la kapab fonn. Epi aprè kwa mes chers amours mwen kase yon ze mwen mete l. Toujou utilize teknik sa. Lè ke nou ap fè yon preparasyon pa kouri kase ze a mete l nan bay la. Toujou kase l nan yon ti bòl pou evite pou si tout fwa ze sa ta gate pou l pa gate. Sa wap fè a. La m te met farin, mwen byen remye yo epi la men kòman konsistans lan ye. Nan yon kastròl mwen mete nan dife an epi mwen ajoute krèp mwen an nap wè la mwen pa ajoute ni bè ladan mwen pa ajoute ni lwil donk mwen jes mete l konsa li pa yon obligasyon pou mete l paske nan krèp la li deja gen lwil la se sòs la m te prepare krèm nan m te prepare alò m te nèk sèlman mete yon ti bè yon ti farin Mwen ajoute ladan ni krèm frèch, mwen mete fwomaj likid, epi mwen te mete lèt ladan la, mete ti zonyon, pwavon, mwen mete paprika, e pa paprika non, mwen mete safran ladan li. Epi mwen byen melanje li, apre sa mwen mete yon ti poud jenjanm, map kontinye melanje li, mwen mete yon ti sèl, mwen melanje li, epi sa w tande a mwen pral kite li, sa se fwomaj likid la mwen ajoute, mwen pral kite pou zonyon an avèk pwavon an. kuit ladann. Si w vle, ou te gen dwa mete zon a pwavon an depi nan nan lè w mete bè lan. Epi la, mwen pral pase ansanm avèk montaj mwen an. La mwen gen krèm mwen ki deja fèt, mwen pran krèm nan, mwen ajoute ladann. Si w vle ou menm nan krèm pa w la, ou ka ajoute vyann ladann, ou ka ajoute lòt bagay. Men menm mwen pa ta ajoute anyen ladann paske nan lòt sa ke mwen ta pral bay tè w manje a, li te gen lòt, li te gen pwason ladann. Pou sela, mwen pa t. t wè nesesite pou m al ajoute vyann anndan krèp la ankò ok epi la nap wè kòman ke mwen rekase li epi plonto sa se te pla Liza mwen te akonpanye li ansanm avèk yon moso pwason yon ti salad ki gen leti tomat epi yon ti kawòt bouyi avèk yon ti zaboka se konsa ke mwen te prepare l pou tè w ansanm avèk Lizi sa se pa tè w la paske pa Lizi pa. Pè yo lage de krèp li di li menm li pa manje anpil li pa twò ret sou manje vrèman mwen te mete yon sèl krèp pou li nan pal la ok ti nounou swidou yo epi mes chers amours donk se sa sa se pa Lisa li menm se konsa ke m te prepare ti krèp la byen fasil e byen rapid e m pa bezwen di nou kòman bagay sa Se koupe dwèt. Enben ti nounou Sidou a jan ke nou konnen l deja Widoo toujou fè sa k posib pou l kapab pote yon bagay pou nou bò kizin nan. Si tout fwa w poko abòne ansanm avèk paj sa a sonje fè sa kounye a e pase sou tiktok Widoo a ki toujou widoo 2 89 epi pase sou youtube la ki toujou widoo. A la pwochèn pou yon lòt video pa bliye ke Widoo renmen nou anpil e si tout fwa w ta renmen telechaje video a lap disponib tou talè konsa sou tiktok poun pase al bay Widoo love la. A la pwochèn mwen renmen nou anpil.